Doto Nou konn kiyès li ye deja se Gladson Lima master madan rèd pile an sediksyon Jodia mesye m pral ba nou 2 bagay ke yon fi li menm kapab di w yn fwa ke li gentan renmen w li damou w pandan w ap dil avèl la but li pè di w sa dirèk pa bliye guys anpil fi menm nan jenerasyon sa nou ye a 2022 an yo still timid. Kelkeswa fanm lan te gen nivo li pat gen nivo yes an gen de seri fanm ki ap di w ey m renmen w m vle w fè dis avè m m vle w fè dat but 95 pou san nan yo stil pap di l menm an 2022 a janm di nou an ki de fraz fanm lan kapab itilize ki stil gen menm sinifikasyon an guys premye sa l kapab di w m ap eseye figure w out m ap eseye konprann ou but m pa arive konprann ou bon une fwa gen fanm lan li menm li di w sa ou mèt konnen tout bagay gentan set up. Ou jis rete pou fon ti ouvè li menm poul vin nan pwogram ou an. Majorite fi guys toujou jwenn gason ki ap pwouve tèt yo ansanm avèk fi sa. Menm jan ansanm avèk bedamel yo se sa yo fè. But pou ou menm antanke yon nèg ki travay sou tèt ou, fanm lan wè ou pa fè menm sa tout nèg yo ap fè an, li gentan retire ou pami tout nèg sa yo, li mete ou apa. Kounya la li pral eseye konnen kisak fè sa. Une fwa ke Fanm lan li menm se li t pral eseye panse ki jan de nèg ou ye, sètadi ou mèt konnen e mistè w on pwent. Yon nèg ki gen mistè s on nèg okenn fanm pa ka konprann. Alfa mèl konsa, sigma e gason konsa koz yo introvert, yo kenbe an prèske tout bagay yo pou yo menm. Yo pa jis avwe l a on moun ke yo pa vrèman kwè ki pral ba yo menm bagay la an retou. Se youn nan rezon nèg sa yo vrèman vrèman vrèman pwisan. And fò m atire pa sa guys. Kèlkeswa fim wap gade a, youn fwa ke w gentan konnen kòman fim lan li menm li pral fini, fim lan pa vrèman enteresan pa rapò ansanm avèk youn ou poko gade menm. Se sa m vle fè w konprann. Yon bedamel game li li tou dou konsa men koman lap fini an di konsa yon bedamel li menm li soti ansanm avek yon fi fi an gentan konnen premye sware an bedamel lan li menm pap fel anyen lap jus mennenl nan petet nan movie ou di mwen se al nan restoran yo manje apre sa yo tounen petet li gendwa al eseye fè yon ti bou petet bon dezyem sware an e lè yo soti an li pral mennenl manje anko ou di mwen se nan movie menm bagay lan. Apre sa l pral eseye wè si l te ka bo l. E konsa bagay yo toujou fini pou yon Bedamèl. But, pou Alpha a ou te gen dwa wè premye sware an li eseye nenpòt bagay. Koz li pa vrèman kè, ou pa janm konnen kisa k ap vini ansanm avèk yon nèg ki nan pil wouj lan, yon nèg ki Alpha, yon nèg ki Sigma guys. Se sa m vle fè w konprann. So, fi an li menm oblije vin pwouve tèt li ansanm avèk misye pou l konnen èske misye li menm li vle l vre. And nou kapab wè yon game yon fi toujou renmen jwe ansanm avèk yon mawozo, yon aka yon Bedamel ou di mwen senp, yo toujou ap pull back. Tankou jodi an la ou gen dwa wè fi an li menm ap ekri ansanm a nèg lan byen pwòp la, aprè dmen ou gentan pa tande l. Ou konn sak fè sa? Se paske li konnen se ou menm ki gen apwouve ansanm avèk li. Ou panse yon nèg se fi an kap chase l, se fi an ki gen apwouve avèk li, li pral pull back? Of course not, li pap fè l. Paske l gentan konnen, ey, nèg sa son nèg ki gen opsyon, son nèg ki de wo valè, yon fwa ke mwen menm, mwen pull back, li gen dwa tou pa janm pale avèm ankò, m gen dwa pa janm tande l ankò, ou di mwen son lòt moun kap abannik pran l nèt. Se sa m vle w fè w konprann nan bro. Sa pa vle di ou pa kapab avwe santiman w ansanm avèk yon moun non, but une fwa ke ou fè l twò rapid, kounye a la l pral vin rann fi an li menm pa gen anyen pou l travay, pa gen anyen pou l eseye konnen de ou menm ankò. Se youn nan rezon m toujou di w konsa, fòk ou konnen kilè ki se bon moman an pou w menm di yon fi yon sekrè ki pa tèlman gen anpil bagay nan vi w ke ou pa abitye di lòt moun. Ou sipoze konn sa baz. Koz yn fwa ki depi premye lè wap pale a fi an gentan ap esplikel de seri bagay ki pèsonèl a ou menm fanm lan gentan di ah sa trò izi pou mwen sa trò izi li gentan wè ou son bedamèl koz wap eseye genyen sa yo rele validasyon an de li menm and fanm lan konnen trè byen se yo menm ki bezwen sa se fi t bezwen an validasyon e fi t bezwen an sa yo rele atansyon an. Yon gason yn fwa ke ou rive nan pozisyon se ou menm kap chache l nan men yon fi pou fi an di oh nan m vreman sorry pou wap esplike l sorry yon fason li menm pou kè l vin an fè l mal pou ou boo kwè m si w vle lap voye w lè l pa atrap ou m vle w gen sa boo sa yo rele mistè lan sa pa vle di wap di l a moun nan w pa kapab avwe l santiman w but fok li fin pwouve tèt li avèk ou menm avan fok li moutre w yo M kapab di w tèl bagay, m kapab di w dis, m kapab di w dat. Si tout fwa moun nan li menm pa vrèman gentan moutre w ey m prè a san pou san pou ou, bon, pa fè l. Koz feeling ou ap hurt, ou ap vin arive blese. Pandan se tan, li pa t vrèman nan pozisyon pou te fè tout bagay sa yo koz li pa t vrèman resanti w jan w panse a. And dezyèm bagay lan bro, se lè fi an li menm li di w konsa, ey. Pou ki rezon ou pa janm gen tan mwen, ou di mwen sa e ki lè map gen tan poum kwaze avèw, m ta renmen sòti tèl lè ansanm avèw eske wap kapab? Wè yn fwa ke fi an li menm li fè sa, li gentan vrèman imajinel ansanm avèw, li gentan wèw son nèg ki bizogan, li gentan wèw son nèg kap travay sou tèt ou, kounya sa lap fè, li gentan di konsa ey si tout fwa m mandel la, menm sil pata sòti avèm nan semèn sa, petèt lòt semèn li kapab kreye tan mwen. Nan busy schedule li an. Se sa fanm lan li menm li panse. Ou wè Bedamel lan? Li konnen a nenpòt kèl lè l kapab jis ekri l la l di ey ou pa fè anyen la ann sòti. Of course li gentan konnen menm si w ta fè yon bagay w ap kite l lan pou w sòti avè l. Ou wè an lè l ap di l avèk Alpha a? Non monchè li pa fè l konsa. L ap gentan di ey èske w panse w ap gen tan? Ki lè nou ka wè? Se di se dat. Bedamel lan l pa poze l tankou yon kesyon l pa tankou chache yon ti validasyon nan men l li gentan konnen l ap jwenn ni to ou ta kèlkeswa jan an l ap jwenn ni nan men avèk alpha men la non e sak fè m renmen yo di pwovèb sa alpha acid beda need beda li menm li toujou prè pou l chache sa alpha men lan li menm nan. M vle bro pou w mete tèt ou nan yon standard kote se moun nan li menm ki toujou di konsa ey eske misye prè pou l fè sa eske misye prè pou l fè dis eske misye prè pou l fè dat si w pa konsa bro kwè m si w vle men gen anpil bagay ou poko ka jwenn and m pral ba nou yon bonus mesye se lè fi an li menm li di ey jan m wè w la w sanble yon nèg nan ki abitye di l ansanm avèk yon pakèt fi Ou wè yn fwa kel do sa, sètadi ou gentan pre qualify nan yeux l. Li gentan wè w son nèg ki abitye deal avèk fi. But li di w sa pou l wè kòman w pral reyaji. Yn fwa ke ou menm ou reyaji tankou an tèm de bedamèl bon ou di non, m pa nèg ki pede nan bay fi, m pa nèg ki. Ou pa oblije di l ou son nèg ki abitye deal avèk yon pakèt fi tou. Ou jis ba l yon repons ki neut bro. Ou pa di l non, ou pa di l wi. Ou wè nèg leve men w anlè ou di a. Misye sa veve man nan yon ti fason ki vreman cool. That's it. La li pap konnen ki sa w di l egzakteman. And ki sa l pral kreye nan tèt li? Li pral kreye lòt senaryo ki se, Eske misye di m wi l abitye ak fi? Eske misye pa di m l abitye di l ak fi? Se sa m vle fè w konprann bro. Si tout fwa bro, pandan fanm lan li menm li ret lakay li, li pa ka panse ansanm avèk yon bagay ou di l pou l konnen, Ey! Eske se sal vle di? Ou di mwen eske e pa sal vle di? Konnen bro, ou pap ka fè gwo enpak nan tèt li. Si wap deal avèk fi an bro, èd nan l abitye pèdi tan l pou l tande w, ou sipoze kapab jwe a sa. Si w pa kapab, you done. Janm renmen di nou an guys, se Gladson Lima Mastermind Anpil nan sediksyon. Peace out king.